Yon po flè. Bon, m konnen l ap fè bèl. Sa se yon po flè. Mete l Bonswa tout moun non pam se Annie jodi an ankò mwen tounen pou yon nouvo video Videyo jodi a se yon istwa, an menm tan tou jodi a se fèt manman, mwen vin moutre nou kisa mari m te fè m kado jodi a. Abòne a chanèl la, pataje l epi like. N ap jwenn yon pakèt istwa, yon pakèt bagay k ap pase nan vi m. Mwen espere nou fè sa pou mwen se sèl mwayen nou ka sipòte m ann swiv avè m. Pou anpil moun ki pap viv Brezil, Brezil fete fèt manman chak dezyèm dimanch mwad me. Tankou jodi a se 10, se dezyèm dimanch mwad me, se yon gran fèt nan Brezil ki se fèt manman. Men kòm nou konnen tout bagay fèmen anyen pa prèske ouvri nan Brezil e anyen pa prèske vrèman ouvri men yo te chwazi pèp la te chwazi fete l nan sans pa yo. Pou mwen menm kisa fèt manman reprezante pou mwen? Avan chak lè fèt manman l rive, mwen toujou konn kriye, dèfwa mwen konn tris, sitou lè m wè moun ap bay manman yo kado, mwen menm mwen pa t gen chans sa a. Bondye pa t ban m privilèj sa a pou m te viv, pou m te jwenn manman m pou m te ba li kado, paske mwen pèdi manman m trè jèn, Mwen pèdi manman m a laj de, lè sa m te gen 3 zan. Sa vle di se te trè trè jèn. Nan moman sa yo, chak lè epòk sa yo rive, se toujou yon tristès pou mwen. Paske m konnen si manman mwen te la, e mwen konnen kisa mwen te ka ba li. Mwen konnen nou, anpil nan nou k ap gade m la, Gen nan nou ki pèdi manman nou tou. Gen nan nou k ap viv menm tristès sa a lakay nou. Se yon moman ki vrèman vrèman tris, sitou lè w gade wè zanmi w, kòlèg ou, tout moun se yon gran jwa pou yo, ou menm tou ou ta renmen jwi privilèj sa a, men ou pa kapab jwi l paske ou pèdi manman w. Men, mwen te fè tout jenès mwen konsa, mwen arive sipòte, malgre m p ap janm ka fin bliye sa, paske m ta toujou renmen konnen manman mwen, mwen ta toujou renmen wè l, mwen ta toujou renmen touche l, men lavi, lavi, kòman m te ka di sa, lavi pa, pa gen chans a lavi, paske mwen pèdi manman m, li kite nou de sè, m, se te. Se te vrèman, vrèman, vrèman, vrèman yon gran chòk nan lavi m, sitou jan m leve nan jenès mwen, se vrèman, vrèman, vrèman tris. Brèf, men se lavi. Jounen jodi a, jounen jodi a, mwen se manman. Se yon gran jou tou kounye a nan lavi mwen. Paske mwen se manman. Ebyen Bondye, kòman m te ka di sa, Bondye fè mwen manman, mwen konnen kisa ki manman. Mwen konnen tout soufrans yon manman pran pou pitit li. Sitou nan ka pam nan ki fè sezaryèn. Mwen konnen kisa ki yon manman, sitou lè timoun nan bebe, sakrifis ou fè pou timoun sa a. Se yon gran gran bagay ki pa gen pri a peye. Manman se yon mòso lavi, manman bay lavi. M pa ka wè a kisa mwen te ka konpare manman. Ebyen mwen se yon manman, mwen se yon jèn manman. Mwen gen yon pitit, trè byento mwen gen pou nou moutre nou li plis sou chanèl la. Mwen gen yon pitit, yon bebe, lòt mwa yo l ap gen 1 an. E sa vle di Ah man m ka pale de manman. Oparavan manman ok kounye m pale va manman m pat konn grandè manman nan nivo m vin konnen l jodi a. Ebyen Bondye te mete yon mari, te banm yon mari menm jan l di l nan bib la e tout òfelen yo se pa li avèk vèv yo, ebyen menm jan an tou Bondye te fè m gras sa a, li te ban m yon mari ki fè m yon manman jodi a. Ebyen, jodi a, li te ban mwen kado. Malgre nou konnen tout bagay fèmen, si yon moun abite Brezil, li ka di sa, tout bagay fèmen, fèmen, sèlman makèt ki ouvè, apre sa, tout bagay fèmen, mwen gen pou m pale plis de sa, tout bagay fèmen, men, A kwak sa, li te fè m yon kado. Mwen te poste kado a sou WhatsApp mwen, tout moun t ap mande m kisa mari m ban mwen, kisa mari m ban mwen, kisa mari m ban mwen, m te di bon, mwen jije ke l nesesè pou m fè yon videyo pou nou ka wè kisa mari m ban mwen kòm kado. Aayy! Se pa yon gran gran gran kado, Se pa yon gran gran kado men chak ane li toujou fè jès la ansanm avè m. Ann swiv avè m. Avan tou, m ap di tout manman, spesyalman manman, tout manman ki sou paj la, m ap di nou bòn fèt. Jodi a se jou nou l ye. Enjoy jou a. Bonne fête mwen renmen nou anpil mwen konnen kisa nou pran pou pitit nou mwen konnen kisa nou pase pou pitit nou enben jodia Annie and Viedji di nou bonne fête a tout kèm bonne fête mwen renmen nou anpil anpil anpil. Ane pase anwo anwo marim te fèm kado yon parfum. Ane pase an ho. Li te fèm kado yon parfum. Ane pase. Ki se 2019. Li te fèm kado yon chèn. Mwen te vreman renmen kado sa. Mwen ka pataje l ansanm avè nou. Nou ka wè non l sou li. Li ekri an pòtigè. Nou ka wè sa. Nou ka wè. M panse nou wè l. Kote li ekri sou li, Feliz Dia das Mães, eu te amo, epi li gen yon ti kè sou li, lè fini li make Verde. Men lè li te ban mwen, li te, li te bèl, nan sans mwen di sa, li te gen yon flè sou li, li te vrèman bèl. Sa e chèn nan. Sa e sa li te fè m kado ane pase. Men ane sa a, li fè m kado yon lòt bagay. N ap sezi wè sa l fè m kado ane sa a. Li fè m kado yon lòt bagay. Ebyen, se ki sa l ye? Nou ka wè. Nou ka wè se yon kivè ki gen yon flè sou li. Ane sa a li fè m kado men. Nou ka wè se yon kivèt ki gen yon flè. M ap montre nou, m pral ouvri l ansanm avè nou pou nou ka wè vrèman ki sa l fè m kado ane sa a. Anpil moun paka tann. M konnen nou paka tann. M pral ouvri l pou nou. Men, se konsa kado a ye ane sa. Se konsa l dewoule. Anmyee, se kisa l ye? Mwen pral ouvri pou nou. M pral ouvri pou nou. M pral ouvri kado a pou nou. Se yon chokola. Se yon chokola. Nou ka wè. Mwen men. Mwen kon sa. Mwen men chokola. Anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Nou ka wè. Sa e poni ya.

Yon po flè. Bon, mba, m konnen l ap fè bèl. Sa se yon po flè. Mete l la. Yon premye chokola ankò. Yon lòt modèl chokola. Mèsi cheri. Mezanmi, men manman penmba a. Alkòl Alkòl Humm Nou konnen nan moman sa Se alkòl kap mennen Ebyen li fèm kado on alkòl Kayou Se yon bagay ki fèt avèk baz Alkòl m pa konnen li make sou li Pouf pouf pou netwaye. Men li gen alkòl ladann. Pou netwaye. Yon sèvyèt pou m netwaye. Kòm si mwen m pa tròn wè m. Yon sèvyèt. Nou ka wè m. Yon sèvyèt. Epitou kivèt la. Nou ka wè kivèt la, m retire bagay yo ladan l. Se konsa, se sa mwen te jwenn ane sa a. Mwen vrèman fyè, mwen vrèman fyè paske mwen jwenn, mwen gen yon moun ki toujou panse ansanm avè m, gen anpil moun ki pa jwenn jès sa yo. Men menm mwen santi m kontan paske mwen gen yon moun ki toujou panse avè m e se si li fè l chak fèt, chak moman. Gen de pafwa menm m konn bliye menm Tankou yè m pat menm panse si tap gen si te gen fèt manman menm pat menm prete atansyon a sa menm li menm li toujou sonje jou sa li toujou sonje dat sa pou li fèm sipriz e sa fèm plezi pou kado sa li ban mwen an sa fèm vrèman vrèman plezi e se tout sa li te ban mwen. Mwen yon lòt bagay ankò pou li menm li pa yon moun ki renmen kamera men lap sou chanèl la trè trè byento li pa yon moun ki vrèman renmen mouvman fè video lage sou chanèl li li gen chanèl YouTube men li pa vrèman vrèman renmen sa men mwen pwomèt nou lap sou chanèl la trè trè byento nou konnen lap sou chanèl la trè trè byento. Apre sa, ki sa ankò? Si nou gen kesyon, nou ka toujou poze m li anba yon kòmantè. Kite tout kesyon nou gen pou poze m yo nan kòmantè e m ap reponn nou tout. E se si m ap fè videyo sou sa, sa pral depan de kesyon nou poze m nan. Mwen di nou mèsi anpil, tout moun ki abòne a chanèl la. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi anpil. Jodi a se gras a nou Si ke mwen ka gen kantite moun sa mwen gen an trè byento map mete chanèl la lib pou tout moun wè konbyen abòne mwen gen men mwen di nou mèsi mèsi mèsi chak grenn moun ki pran tann poul abòne a chanèl la chak grenn moun ki pran tann poul gade video m yo sa fèm plezi anpil anpil anpil anpil mwen apresye sa mwen renmen nou e mwen gen sipriz pou nou. Apre sa se tout sa mwen te pote pou nou, pa bliye ankò abòne a chanèl la, patajel epi like, nap wewe ankò nan yon lòt video bye! Ane sa a li fèm kado men nou ka wè se yon kivèt ki gen yon flè map moutre nou m pral ouvril ansanm avè nou pou nou ka wè vrèman kisal fèm kado ane sa a anpil moun paka tann m konnen nou paka tann m pral ouvril pou nou men se konsa kado a ye ane sa a se konsa l dewoule. Anmyee se kisa l ye? Mwen pral ouvri pou nou. Mwen pral ouvri pou nou. Mwen pral ouvri kado a pou nou. Se yon chokola. Se yon chokola. Mwen ka wè. Mwen. M renmen l Li konn sa Mwen renmen chokola anpil anpil anpil anpil anpil M pa Sa e premye a

Yon po flè. Bon, m pa, m konnen l ap fè bèl. Sa se yon po flè. Mete l la. Yon premye chokola ankò. Yon lòt modèl chokola. Mèsi cheri. Mezanmi, men manman penmba a. Alkòl, alkòl, humm, nou konnen nan moman sa, se alkòl k ap mennen, ebyen li fè m kado on alkòl. Kayou. Se yon bagay ki fèt avèk baz alkòl, m pa konnen, li make sou li. Pouf pouf pou netwaye. Men li gen alkòl ladann pou netwaye. Yon sèvyèt pou m netwaye. Kòmsi mwen m pa konn wè m. Yon sèvyèt, nou ka wè m. Yon sèvyèt. Epitou kivèt la. Nou ka wè kivèt la, m retire bagay yo ladan l. Se konsa, se sa mwen te jwenn ane sa a. Mwen vrèman fyè, mwen vrèman fyè paske mwen jwenn, mwen gen yon moun ki toujou panse ansanm avè m, gen anpil moun ki pa jwenn jès sa yo. Men menm mwen santi m kontan paske mwen gen yon moun ki toujou panse avè m e se si li fè l chak fèt, chak moman. Gen de pafwa m menm konn bliye menm Tankou yè m pat menm panse si tap gen si te gen fèt manman menm pat menm prete atansyon a sa menm li menm li toujou sonje jou sa li toujou sonje dat sa pou li fèm sipriz e sa fèm plezi pou kado sa li ban mwen an sa fèm vrèman vrèman plezi e se tout sa li te ban mwen. Mwen yon lòt bagay ankò. Pou li menm, li pa yon moun ki renmen kamera, men lap sou chanèl la trè trè byento. Li pa yon moun ki vrèman renmen mouvman, fè videyo, lage sou chanèl li, li gen chanèl YouTube, men li pa vrèman vrèman renmen sa. Men mwen pwomèt nou lap sou chanèl la trè trè byento. Nou konnen, lap sou chanèl la trè trè byento. Apre sa, ki sa ankò? Si nou gen kesyon, nou ka toujou poze m li anba yon kòmantè. Kite tout kesyon nou gen pou poze m yo nan kòmantè e m ap reponn nou tout. E se si m ap fè videyo sou sa, sa pral depan de kesyon nou poze m nan. Mwen di nou mèsi anpil, tout moun ki abòne a chanèl la. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi anpil. Jodi a se gras a nou Si ke mwen ka gen kantite moun sa mwen gen an trè byento map mete chanèl la lib pou tout moun wè konbyen abòne mwen gen men mwen di nou mèsi mèsi mèsi chak grenn moun ki pran tann poul abòne a chanèl la chak grenn moun ki pran tann poul gade video m yo sa fèm plezi anpil anpil anpil anpil mwen apresye sa mwen renmen nou e mwen gen sipriz pou nou. Apre sa se tout sa mwen te pote pou nou, pa bliye ankò abòne a chanèl la, pataje l epi like, n ap wè wè ankò nan yon lòt videyo Bòn fèt a chak grenn bèl manman ki sou chanèl la.